Eske seleksyon an ap antre an Ayiti? Yo te reponn mwen byen klè ke Leta Ayisyen. Direktè Jeneral mwen gon ti kanè nan mwen ap ekri. Bon, li rantre la, li rantre la. Li rantre la abitid Ayisyen. Li rantre la abitid Ayisyen.
M sonje Steven Bruno a, lè nèg pa vin nan seyans nan palman, epi Steven Bruno a di pral mete tout nèg ki pa vin nan seyans. Epi gon nèg ki pase pran kaye prezans lan, Steven Bruno a pa ka met nèg yo deyò paske se nan yon kaye li te ye. Men si se yon bagay ki te nimerize, ki te elektwonik, kote nèg te ka parèt ou pran kaye ou al avè li. Ou konprann sa se yon blag. Alò, m te pale avèk de twa dirijan e seleksyon an ou di y ap, jan m te di an, se di 24 o 8 men jwè yo ap kòmanse rive lendi paske lendi Ozetazini se Memorial Day li ye. Se lendi. Ou ka jwenn de twa dirijan nan resort lan e dimanch men se lendi jwè yo ap kòmanse rive. Nèg yo ap la depi lundi jwè yo jiska le 8. Mentnan mwen te pale e mwen te poze kesyon e sou rumeur kap kouri eske seleksyon an ap antre an Ayiti. Yo te reponn mwen byen klè ke leta ayisyen te pran inisyativ lan pou l te fè seleksyon antre. Men jiska prezan son bagay ki flou leta pa janm fè swivi vrèman pou seleksyon ta antre, dat ki te fikse pou seleksyon an te antre pou vin wè pèp ayisyen an se te 29 me. Men malerezman la jiska prezan ap pale avè w la li flou, yo pa konnen si seleksyon ap antre 29 me a si li pap antre paske inisyativ ke leta ayisyen te pran an leta pa fè swivi konkrè pou nèg yo ta antre nan entèval 25 jwè yo ap la nan sant lan. e jiska 8 jen le 8 jen nèg yo ap kite e florid nèg yo ap nèg yo prale nan e atlanta city janm te di nan nan stockton university se la fifa pral pral resevwa nèg yo mwen te poze kesyon e mwen toujou wè nan lòt delegasyon yo toujou gen lòt dirijan ansyen jwè e pèsonalite yo toujou envite moun yo te reponn mwen klè yo te dim konsa ke. leta responsab Rudy pou moun kap koute yo 50 e moun nan delegasyon an 50 moun y konpri 26 jwè yo e staff e teknik plis dirijan avèk envite si federasyon ap envite moun apre sa si w gen moun wap envite ankò se yo kap responsab wi paske leta responsab 50 moun Epa leta non e fifa. Alò sorry sorry e fifa fifa rekswa ap 50 moun an konparezon delegasyon brezilyèn nan li menm lap vin a 91 moun 50 e fifa ap resonsab rès lan se yo menm kap peye pou li tout bagay Hè ou konnen ou konnen ya ou konnen se pa menm tay Federasyon brezilyèn nou pa ka mete l avèk federasyon ayisyèn? Ayisyèn li egzakteman. Men fifa ap resevwa ap responsab nèg yo de 8 jen nan kan de baz yo nan Atlanta City e alò du kote de New Jersey epi jiska eliminasyon seleksyon an e bon nou ta swete seleksyon al pi lwen. Monchè pandan w ap pale de sa w pa konnen an la M tap domi mwen m rate 2 apèl de Monique André bon malerezman kesyon w poze la m te ka tou pozel li men m ekril la li poko reponn mwen men m panse ke nou kapab gentan gentan pale Kimberly. Bon sou zafè vini an Ayiti an e gen yon se se sak pwoblèm nan wi yon bagay ki rele momentum. E moun yo kapab remake, e moun yo ap wè sa tou, lè nou ap fè emisyon sou seleksyon nasyonal la, nou tou mete anm aspè sosyete a an lin de kont, paske mwen mwen toujou di sa, depi yon peyi pa ka fonksyone, gon egzijans ke w pa kapab fè lòt pati yo. E depi politik la pa ka fonksyone, donk gon yon seri d'egzijans ke w pa ka fè, paske politik lan li menm se, se pye mapou an. E apre 18 novanb ke Ayiti fin kalifye pou koup di mond,

On peyi nòmal le 19 tap yon jou ferye, menm jan 18 lan ferye, 19 lan tap ferye paske son bagay monimantal, yon bagay istorik ki fèt, epi jwè yo tap rantre an Ayiti le landemen. Sa nou wè k fèt pou Ariana a, paske Ariana te yon fenomèn, E mwen menm m ap soti m ap soti nan studio isi an m ap monte petyonvil epi m al m al kwaze avèk fenomèn Ariana a bò oasis se te yon bagay se te yon bagay fenomenal pil moun nan lari e sa a di ann di ke Momentum nan. Se vre seleksyon pa pèdi momentum. Sa vle di pou si yo vin an Ayiti oubyen y ap vin Okap pou pou pou Okap pa plen non moun pou sa pou sou boulva pou moun ap soti la nan la non ap toujou gen sa wi. Men kounye la a aspè senbolik la le le jou aprè le jou aprè genyen plis pwa nan balans emosyonèl lan, le jou menm, le jou aprè gen plis pwa nan balans emosyonèl lan ke plizyè semèn oubyen an di plizyè mwa aprè. E, e, epi, ann gade kontèks lan. Jodi a la, nou pa bay tèt nou manti, nou, nou sot viv yon dram la, avèk tout moun sa yo k mouri. Jodi a la, Leta pa an mezi pou di konbyen moun ki mouri. nan bagay sitadèl la. Leta pa an mezi pou sa. Mwen menm, Ayiti se sèl peyi omond, lè 3, 4 moun mouri, lòt peyi 2 moun mouri se gwo dram, 9 moun mouri gwo dram, sa vle di ou wè bagay lan choke tout moun nèt, Ayiti se sèl peyi omond 20 moun mouri, 15 moun mouri, 30 moun mouri. Bon, sitou si moun yo e malere.
Ya, le landemen, nou leve, kòm si de ryen nete, pa t gen anyen k pase, tout moun ap fè aktivite yo. San pwoblèm. Epi, pa gen pyès otorite Leta ou wè k santi yo touche vrèman. Otorite Leta yo plis santi yo touche pa yon bagay ki fèt Etazini kote ke nèg isit ap ekri, ap voye mo, e, e pawòl senpati pou dirijan sa yo ke sa. E lè nèg yo ap, ap. Trase yon egzanp, yo trase move egzanp sou moun ki responsab alòske moun ki dwe ki responsab yo yo dwe revoke yo men yo menm yo chwazi move moun yo jeneralman pou trase egzanp donk mwen menm pou mwen e m pa wè enterè ankò pou seleksyon an vini la sitou l ap vin yon bagay sektoryèl le fè ke se pou son peyi son peyi k fèmen an n di Ayiti an an di m pa ka al Leyogàn nan. Si m al Leyogàn m oblije pase lòt kote. Ou pa ka fè sot Okap pou pran machin pou vin Pòtoprens konsa san w pa jwenn yon seri de fouysons pa peye lajan. E dèfwa depandaman de moun ke w ye y ap leve w kanmenm pou yo mande w lajan. Donk wi si jwè yo vini ok men si yo pa vini tou li p ap li p ap li p ap chanje anyen donk ke staff lan fokalize sou preparasyon koup dimond lan pou seleksyon ayisyèn lan.
Yeah. Bon, de tout fason nan emisyon sa a, m ba nou garanti n ap resevwa kèk dirijan kanmenm, epi n ap genyen pou n resevwa kèk jwè tou. E sa ap trè enpòtan m panse pou piblik la. Men pou le moman, se nou menm k ap frape. Kounye a mesye, e pesòn moun poko poko gen ekip ki gen jwè nan men yo. Pase men apre wikenn sa a, se sof jwè Arsenal Jwè Paris Saint Germain, jwè e lòt 2 ekip yo wi. Ekip Espanyòl la, Rayo Vallecano avèk jwè e Crystal Palace ki ap nan men klèb yo toujou. Aprè sa tout moun ap lib pou y al an vakans. Antrenè a pral fè diskou pou di jwè yo men kijan l ap tann yo. Bon, antrenè k ap rete, E Gazede ou konnen k pap rete, ki pap jwenn jwè ankò lè yo tounen apre mondyal fini pral gen pase mondyal la ap fini 19 jiyè se lè antrenman ap rekòmanse pou ekip yo alòske se lè sa mondyal pral fini jwè k ap elimine bonè prale bonè epi nèg ki poko nèg ki la toujou oubyen nèg ki pa seleksyone yo pral rekòmanse avèk ekip yo. Ekip ayisyèn nan ki lè w di l ap antre nou gen 2 match amikal. Youn kont Pewou, lòt la kont, lòt la kont kiyès? Nouvèl Zeland. Nouvèl Zeland. Lòt la kont Nouvèl Zeland. M panse sa e 2 bon match amikal ki pral ba nou ankò on lòt ide de ekip la. M pa konnen, m pa konnen si nou dakò. O, sa e klè, paske se ki sa? Si nou pran, si nou pran bagay yo, nou dwe klè sou yo. Kit ou pran Tunizi, kit ou pran, kit ou pran Pewou, menm lè Pewou pa kanpe sou anyen an Amerik di Sid, ou pran e Island, yo, yo, yo on nivo siperyè nou. Donk sa yo se le jan de test ki ap baw yon lide de ki kote ou ye. Kontrèman, kontrèman avèk gwos machin mondyal yo k ap pran ti tès yo, k ap pran de ti sparinpatnè. Men nou menm nou dwe lage kò nou nan yon batay dirab, nan yon pèspektiv. Pou 2030 n ale ankò. E avèk modèl jwè sa yo, sa k gen 24, sa k gen 22, sa k gen 25, sa k gen 26, sa k gen 22 e nan 3 zan ankò w ap konnen si w ap kalifye pou koup di mond. Sa k gen 26 nan 3 zan ankò w ap konnen pou w kalifye koup di mond avèk. Lojik sa a kote ke wap jwenn jwè kap vin jwe pou seleksyon ayisyèn nan kap mete bokou plis de konpetisyon, bokou plis de challenge anndan menm seleksyon an kap pèmèt ke ou oblije travay trè di pou gen yon garanti nan seleksyon ayisyèn nan. E se sou baz sa nou pati la a. Kounyela a, tès sa nou pral fè nou pral fè kont Pewou e kont Nouvèl Zeland. Se non sèlman yon pèspektiv pou koup dimond pou nou wè ki kote nou gad men se yon pèspektiv pou lòt echeyans k ap tann seleksyon nasyonal la Gold Cup paske 5 an de sla èske nou te jwenn pyès sa yo? Non nou pa t jwenn pyès sa yo non 5 an de sa 6 an de sa nou pa jwenn tès sa yo kilè nou te jwenn gwo tès? Nou jwenn gwo tès Nan peryòd nou jwenn Itali, nou jwenn Itali, nou jwenn Lespay, apre sa n al jwe Gold Cup. Epi ou vin jwenn e e e e avan sa lè n chanpyon koup karib dè nasyon an epi Aprè, lè n fin chanpyon e lè n fin fè demi final Gold Cup. Aprè sa seleksyon an te vin tonbe nan yon dekadans aprè lè e Dadou Janba. Pa bliye nou jwe kont Jòdani, nou jwe je kwa kont Yemen e gen yon nou pèdi yon kantite gòl, gen yon lòt nou bat. Sa vle di nou te nan dekadans total la. Kounye a, jodi an la, vu sa n ap regle nan echikye foutbòl Concacaf la, jwè entènasyonal k ap vin jwe pou nou ki gen gwo nivo k ap jwe nan premyè divizyon ann Angletè, k ap jwe nan premyè divizyon peyi Lafrans, epi nou lejitime sa avèk yon kalifikasyon pou koupdimond la, tou vin ba nou yon lejitimite. pou n fè de test kont des adversaires swa konpare advèsè sa yo avèk Brezil oubyen Argentine etc wi se ti advèsè yo ye men si wap konpare advèsè sa yo pa rapò avèk nou yo se gwo advèsè sa vle di se gwo test yo ye donk test sa yo se se de bon gè pou seleksyon nasyonal la pou l wè ki kote l ye avan koup du mond lan e Pou gade pèspektiv apre koup dimond lan, paske mwen kwè ke Ayiti pap ridikil anndan koup dimond lan, pèspektiv apre koup dimond lan pou di 2 match kont Island, 2 match kont Island epi Tunizi, 2 match kont kont Nouvèl Zeland ajoute avèk Pewou, 3 match premye tou, si se 3 match wap jwe, epi ou kapab di sa yo se 2 vrè tès kap diw ki kote ou kapab ye apre mondyal la. Mwen panse ke sa sa trè enpòtan. Kounye a JB, lan zòn pa w, kit e, bon, byen ke m konnen ou menm lan zòn ou ye a l pa vrèman gen anpil Ayisyen, pou m ta mande w, èske ou kòmanse santi gon ti lafyèv? Oubyen lan moun w ap pale avè yo, kijan sa ye?
Non, gen, gen lafyèv, gen lafyèv. Paske kon sa k pase, ou di pandan m ap pale avè w la, gon delegasyon k ap sòti kote m ye a la. Depi nevè di maten nan dezyèm match Brezil lan, nèg yo di kit yo jwenn kat kit yo pa jwenn kat, bis yo gentan lwe pou y al devan stad, sa k gen kat ap antre al gad match, sa k pa gen kat pral nan fennzon. E gen yon gwo mobilizasyon nan Maryland lan kote m ye a la e paske gen yon zòn yo rele Silver Spring e la ki chaje Ayisyen, moun yo trè mobilize pou yo pou yo pou yo pou yo sipòte seleksyon an e deplase. Gen de moun ki pral Boston tou, kòm mwen po m pa konn gwoup ki pral Boston an. Men dezyèm ak Brezil lan m gen presyon ke 60 a 70 pousan ayisyen ki renmen foutbòl nan zòn nan prale e Fili an pa bliye janm di w lan Fili a se 2 zèdtan machin li ye 2 zèdtan machin pou di se pap pap ou rive ou konprann gon bèl lafyèv an achte mayo trè mobilize menm bò isi a tou. Lò tande gen match Ayiti yo moun yo nou toujou e gade match ansanm. Pou sa Kimberly ta di pou 2 tès e Pewou le 2 apre sa Nouvèl Zelad le 5 lan mwen panse lap trè bon paske pa bliye ou di nou genyen 2 jwè ke nou pral entegre nan seleksyon an nou paka al entegre yo nan premye match kont Ekòs lan sèdi se 2 match sa yo kap sèvi nou e de plato poun ka eseye ni Dominik e Simon ni Lenny Joseph paske 2 sa yo poko janm jwe ansanm yo poko janm jwe avèk gwoup lan tou paske se nan 2 match sa yo ke antrenè an pral pwofite mete nèg sa yo poul wè kijan yo ka entegre rapid rapidman nan gwoup lan.
Kounye a lan ki lan ki lan ki kondisyon ke jwè yo ye tou sa kapab pèmèt antrenè bon e sa map di w la wi. M pa konn kilè nap gen nap fè rasanbleman e de tout fason le fèt Lundi 25 le fèt ke gen 2 gen 2 match amikal rasanbleman sipoze fèt pi bonè e jwè yo ta sipoze Sezon klèb lan fini Sezon klèb lan fini dimanch Pratikman dimanch Men kounye a lap konkli se 30 me a 30 me 30 me a lè sa lap fini Nèg ki pa nan lig dè chanpyon yo menm yale Wè nèg ki pa nan lig dè chanpyon yo pwale e men kounye a la. Antrenè ap gen 2 match amikal avan l antre nan mondyal. Sifizan pou nou menm? Non.
Non men se li w genyen wi, ou pa ka gen plis. Non, ou konprann? Men kòm misye gen yon nwayo ke l abitye avè li, ki li gen de jwè ki se de KP de seleksyon, pa egzanp lè m pran Placide. Placide se 79 seleksyon, lè m pwan nèg kankou Nazon nan se 77 seleksyon, AD se 59 seleksyon, plis lè m pran Arcus ki la depi 10 an nan seleksyon an plis lòt nèg yo. Entegrasyon an se pou Dominik kòm demi defansif avèk Lenny Joseph plis Isidor ki sèlman jwe 2 match amikal pou nou. Se pou 3 nèg sa yo sèlman sa tout lòt gwoup ke misye rele yo nèg sa yo ap jwe ansanm omwen yo jwe 15 omwen 20 match ansanm deja.
Wi men kounye la le pwoblèm le pwoblèm se pa se pa sa k rive antrenè yo p ap janm konn tout jwè yo nan tout seleksyon yo w ap jwenn gen antrenè k rele jwè ki pa t janm vini e ki pi gwo egzanp nou ka pran la nan gwo seleksyon yo jwè ki pa t janm nan ekip la k pa janm jwe yon lè epi E pi pa egzanp m panse Tuchel, Tony son son ka. Misye pa t janm jwe sou Tuchel. Pandan Tuchel vin nan seleksyon Angletè a la. Kiyès ankò w di? Neymar pa jwe sou Ancelotti? Neymar pa jwe. Neymar e pa sou Ancelotti sèlman non. Menm Neymar pa jwe. Dorival pa jwe a Neymar non. Wi depi 2023 wi.
Pase e se Diniz ki te la. Diniz se dènye moun ki jwe avèk Neymar. E pi lè Diniz ale, Dorival vini. Dorival pa jwe a Neymar. Men Ancelotti, se premye fwa lan vi l li pral kotche Neymar, l pa konn jwè sa. Lè m di pa konn jwè sa, yon fason de pale. Paske misye te jwe lan Barcelone, li te, lè l t al lan Paris, Ancelotti pa t la, apre sa l ale an Arabie Saoudite. E kòm brezilyen, Ancelotti pa t konnen l, li pa t antrene l. Kounye a li pran l lan ekip li e m panse l ap yon kad anndan ekip lan. Sa kapab rive ke antrenè, men wap wè antrenè yo toujou genyen yon nwayo de moun ke yo konnen. Moun ke yo konnen yo, Menm si se seleksyonè, li gon, si l te antrenè avan, gen dè jwè l te antrenè w ap wè l pa janm kite yo atè, pase jwè sa yo konn sistèm li an. Li pa p le ka, li pa p le ka pou Ayiti lon sans, men konbyen tan Migne a genyen? Lè w di li pa p ko le ka pou Ayiti nan kisa?
Konbyen tan Migne a genyen?
Migne fè tout eliminatwa la avè nou, avan sa l te la. E se li menm ki ve Gold Cup Ayiti elimine bonè a? Gold Cup Ayiti elimine bonè a e.
Eske se Michel ki ranplase Jean Jacques? Kiyès ki ranplase Jean Jacques?
Moun ki ranplase Jean Jacques se zanmi ki te nan komite nòmalizasyon. A wi sa yon vòlè.
Non. Wi sa yo te fè mennen ankèt sou. E li k mennen ankèt apre sa e li k vin anjan. Sa son vòlè. Ya
Epi Eli menm nan yo te di depi sou premye match li a ou wè delwen li pi bon ke Jean Jacques la Bon nan ka Minie a li menm gon bagay ki esansyèl e nou toujou di sa Jeneralman seleksyonè yo pa chanje ekip yo Mwen menm si yon moun di m Kimberly bay 6 jwè ki endispansab nan ekip Minie a m ap di w Danley Jean Recné Bellegarde Casimir E Arcus goalkeeper a Delcroix epi e Paquito a e nap pale de AD. Sa di nèg sa yo se endispansab. E paske kòman ou pral jije gwoup de jwè sa yo endispansab? Se gade apa match kont e Kont Onduras lan ke misye fè afè pal ladanl, jan misye chanje ekip lan kont Onduras lan e se sa tou ki te mete tout enkyetid, tout dout sa nan tèt ayisyen e 11 de depa Minie an ou wè se te yon antrenè ki te konplètman pèdi sa vle di misye ofri viktwa lan sou yon plato an nò avèk ekip Onduras lan ki kraze seleksyon ayisyèn lan. Mentnan lè w fin retire sa. Lè w gade 2 match nou jwe nan mwad septanb, 2 match nou jwe nan mwad oktòb, 2 match nou jwe nan mwad desanb, ajoute avèk 2 match nou jwe nan mwad mas ki se Island ki se ekip foutbòl sa ki se Tunizi, ebyen mwen ba w 8 match e n ap jwe 2 match avan koup di mond lan ki se 10 match, ebyen ou ap wè ke misye gen yon nwayo, yon nwayo di de jwè ki enpòtan pou li. Paske. Si w pran an atak, an atak, ok l kòmanse avèk Nazon Pyewo, lè l pral wè gon an tèm de balans gon pwoblèm ekilib ki genyen avèk 2 jwè sa yo paske Nazon an li menm fizikman misye pa ta pwen ditou ou wè l pran pwa e pa t gen konplemantarite lontan te kapab gen konplemantarite lè lè te jwè sa yo te bokou plis jèn avèk Nazon ki te gen tout aptitid li e e pou l jwe foutbòl jan l te konn fè sa e e byen avan. Ebyen misye vin wè ke pa gen ekilib nan ekip la, l vin chanje sa. Men apre sa si w ap retire nèg sa yo m di la a, ou gen dwa wè nan mondyal la gen menm youn ki pa kòmanse. Men apa de sa misye gen yon nwayo de sis, sèt jwè nan tèt li k ap titilè pou li nan seleksyon an alèz.
A kesyon lan ou di Migné se li ki jwe dènye mondyal, dènye gold cup la. Misye pran fonksyon 8 mas 2024. 8 mas 2024, jodi a, jodi a 22 me. Ofisyèlman.
Jodi a 22 me. Ofisyèlman. Jodi a 22 me. Sa vle di lòt. Mse konn jwè yo? Wè, mse konn nenè jwè yo. Mse konn jwè yo?
Li konnen jwè yo, se nèk ki fèk antre yo, li pa konnen men bon. Nèk ki fèk, bon, mwen panse nèk ki fèk antre yo, petèt, Se yo k gen plis kalite tou. M pa konn si m twonpe m. Kòm avansante e.
Wilson Isidor sipoze nan wo nivo a. Pa ta gen pwoblèm avèk yon antrenè ki pale menm lang avè l. Misye pa gen pwoblèm de lang. Migne pa gen pwoblèm de lang. E lòt ti nèg la, sa nou di ki soti. Ferenc Varos la? Sa nou di ki fò anpil la? Misye konn jwe foutbòl.
Lenny Lenny Joseph te konn jwe foutbòl. Misye ap gen pwoblèm pou l adapte l paske mesye pa bliye. Men men m pa janm ka konprann Migné pa rapò a eksperyans li. Ou di, Migné fè Togo, li fè Kongo, li fè Kamewoun nan Mondyal la kòm asistan kotch wi. Sa di ke se yon nèg ki travay ak Claude Leroy dèzane wi. Efektivman, misye se yon, an tèm daj ou di misye se yon nèg 53 zan. Men pou eksperyans kotching misye fè Fò misye ka pran seleksyon sa mennen nap bon pou fè ekip lan jwe foutbòl wi. Paske lè w fè tout peyi afriken sa yo ou fè mondyal deja menm lè se kòm asistan coach. Asistan coach pou di nou konnen ke lè w nan staff coaching, preparastyon ekip lan se sèl lè w sou ban ou yon ti jan enfeyè avèk antrenè a. Men an tèm de preparasyon, de mete ekip la kanpe, se staff la ki mete ekip la kanpe e pa antrenè a sèlman. Sètadi pou mwen menm Migne gen tout bagaj pou l mete Ayiti a bon pò nan. nan mondyal sa kounya la se pou misye konsantre li, li konn jwè yo deja poul pa bon menm fòmasyon li te bay devan Honduras la pandan ke tout moun kap gade foutbòl kap gade seleksyon ayisyèn nan te wè ke 11 misye te bay la pa bon e pou lapèn nou pran 3 a 0 ou konprann e gen Jimmy Ojaz ki voye premye match ke misye jwe pou nou an ak tèt seleksyon an misye jwe fas avèk Guyane kote l fè 1 a 1 se premye match misye pèdi 2 zan a kèlke mwa anndan yon seleksyon. Ou konnen nwayo ekip lan, ou pap gen pwoblèm pou entegre Isidor, pou entegre Lenny Joseph, pou entegre Josué Smith paske Dapchi se yon jwè Pa gen anpil jwè k ap entegre tou E pa anpil jwè Paske jan m di an nwayo M salye w Jimmy Rosia se moun pa mwen Nwayo jwè yo ke m di la a M di Arcus M di M te kapab menm di Duc Lacroix M di Ade M di Delcroix Chanyè santral la Liy defansif la Danlé Jean Jacques se se titulè misye ya di Danlé Jean Jacques se titulè li Jean Ricner Bellegarde se titulè Casimir se titulè li sa di mwen la mwen nan 6 7 jwè ki ki ki ki ki se de titulè sa vle di si ap gon chanjman li kapab Martin eksperyans ki kapab rantre nan plas Duc Lacroix. Je Kevin Duverne Bon Pierrot ka chanje pa rapò avèk Pa rapò avèk ti tonton k vini an Pa Sunderland la Kounye a si ap gon chanjman jan je Kevin Duverne te trè bon E nan match mwa bas la Menm lè nou konnen ke Arcus pat la Arcus se titulè pòs lan sou kote dwat la Arcus se titulè seleksyon an Kounye a, nan mitan tèren an, Jean-Rickner Bellegarde se yon endiskitab. Danley Jean-Jacques se yon jwè preponderan nan pwojè misye a, s on titilè Danley ye. Casimir vin moute l s on titilè. Kounyela a, Ruben Providence, Yacine Fortuné, jwè sa yo kapab goumen pou yon plas sou kote goch la. Kounye a, avèk Lenny Joseph ki vin rantre an, sa kapab pèmèt ke an tèm dachitekti, chema a kapab chanje men kounye a tout chema k pou chanje a antrenè a pa pral annik rete l mete w paske li konvoke w an ekip nasyonal non ki sa k pral fè l k mete w se seyans antrenman yo epi se de match amikal preparasyon pou koup dimond lan ann di de jwè sa yo ekselan. Nan 2 match amikal preparasyon pou koup di mond la, nan pale de Dominique Simon kap jwe Slovaki, nan pale de Lenny Joseph kap jwe Ferencvaros. Sa kapab pèmèt ke gon chanbardeman nan panse misye nan 11 li an. Men kounye a si 2 nèg sa yo pa reponn, yo pa arive fit nan 2 match lan. Ou ka wè ke antrenè a li menm nan premye match la ap jwe kont Ekòs lan, se sa ki te nan plan l opreyalab lan wi ki rete. Sa fè 2 match sa yo pral trè enpòtan e pou seleksyon ayisyèn nan e pou jwè sa yo menm nan pèspektiv pou yo kapab pran plas titilè. Men seleksyonè yo jeneralman yo gen yo gen nwayo moun yo ki ap jwe pou yo. Mhum. M dakò.
Ya.
Antoulèka, ann Ayiti moun yo ap prepare yo paske. Moun yo, moun yo, e, Ayisyen an menm lè ke Ayiti pa t nan mondyal, depi mondyal la ap rive, alò sa k rive lè l pi pre, yo pi, yo pi chofe, se yon fè nòmal. La a m kwè jodi a nou a 19 jou oubyen a 18 jou? Rete, rete 9 jou pou mwa a fini. Rete 9 jou pou mwa sa fini. Epi 11 jou lan. Plis 11. Egal a nou a 20 jou. Nou a 20 jou de koup di mond. Ayiti 22. Ayiti 22.
Ya de koup di mond lan. E moun yo ap pi antre lan anbyans lan. Asavwa ke yo gen 2 bagay. Premye bagay lan. E tout nèg ki gen ekip entènasyonal yo toujou genyen l. Men se premye fwa, m ap pale apre 52 zan paske pi Ayiti se yon peyi jèn. Kote ke anpil moun k ap viv ladan l gen mwens ke 40 an. E sa vle di donk se yon peyi ki pa vrèman gen moun ki granmoun ladan l. Moun yo gentan mouri. E se premye fwa. ke anpil nan nou pral viv. M te wè 74 men m te timoun. M te gen 5 an. Eske dapre nou menm l ap pote yon bagay an plis pou Ayisyen? Pa egzanp, Ayiti lan gwoup Brezil, JB. E ak ki santiman ou panse, bon Kimberly tou, ak ki santiman ou panse yon nèg ki fanatik Brezil pral gade match sa? Paske le fèt ke l konnen ke Ayiti pa ka rive lwen, e si nou kalifye pou dezyèm tou se yon mirak, lojikman si n ap fè bagay yo nòmal san patipri plas nou se dènye. Men kounye a nou menm, an esperan ke nou ka fè yon bon Mondyal, nou kreye yon sipriz, sa ke tout Ayisyen swete, fini an meyè twazyèm, oubyen pouki pa an dezyèm? Eske nèg ki fanatik la pa pral mèt nan tèt li a, ekipman an gò kote l pa ka rive, si l ap jwe a Brezil la, E menm si m se Ayisyen men m pa poul kale Brezil. Eske m gen santiman sa? Bon kesyon an difisil wi. Yon bèl kesyon wi di.
Li difisil men m ap reponn li. Men ou konn sa k vin rive, moun ki pral gade mondyal la, Ayisyen k pral gade mondyal la, l ap yon ti jan septik paske l pa konn kisa k pral rive. Li wè ekip la nan eliminatwa koup dimond lan, li wè l nan 2 match ki sot jwe la yo. Men mondyal la se yon nivo. Superior. Kounya l pral gade apati de premye match a sa n remèt. Kounya si pa malè, wè m di pa malè, premye match a Ayiti kale, afè Brezil poko enterese Ayisyen ni Ajantin, ni lòt ekip yo. Kounya se ekip pa yo k pral veye jofre èske m ka pase premye tou w lan. Yon gwo mèsi avèk ou menm ki tap tande videyo sa, men avan menm nou ale nap mandew kèk sèvis kote ou menm si se pou la premyè fwa ke ou tonbe sou chanèl sa, abòne w avèk chanèl la, lè ke ou fin abòne asirew ke ou aktive ti klòch notifikasyon paw la ou metel sou tout, pa bliye tou kite yon like sou videyo a, patajel avèk yon fanmi, yon zanmi se pi meyè fason wap ede nou pou nou kapab grandi fout san fòs kote.